Salut e byenvini nan ti moman pou n egzamine tèt nou an. Videyo sa a se setyèm nan yon seri ke m poste sou YouTube kote ke m tounen nan listwa pou m fè ti analiz sou sosyete ayisyèn nan. Non m se Lesly Eustache. Nan 4 dènye videyo nou poste yo, genyen yon karakteristik nou dekouvri ki pwononse anpil nan kilti nou an. M vle pale de yon mank fleksibilite nan fason nou reflechi. Nou bay anpil egzanp ki montre kijan pwoblèm sa a gaye nan tout kouch nan sosyete a. Li manifeste menm nan kominote ayisyèn Nouyòk la. Jodi a, objektif nou se chèche kote pwoblèm sa a soti epi eksplore fason nou ka abòde li. Avan Ayiti te pran endepandans li, kolon fransè nan Sendomeng te kreye yon anviwònman otoritè brital pou yo te pouse esklav yo travay kon bourik dekwa pou yo te ka anrichi Lafrans epi pwodui tou sa kolon yo bezwen pou yo te viv nan koloni an. Yo te, pou yo jere sistèm sa a, yo te mete yon seri de règleman strik sou pye, epi pou yo kontwole esklav yo, yo te ba yo yon liy dwat pou yo suiv. An mankan yo te devye de liy sa a, yo pa t manke ba yo Anpil pinisyon, yo pa t neglije pou yo pini yo pou ti krik ti krak yo te konn komèt tout fòm dabi sou yo, yo te konn bat yo, tòtire yo, tanpe yo avèk fè cho, elatriye. Imajine efè sa ka genyen sou moun ki oblije viv nan yon kondisyon konsa pandan lontan. Emosyonèlman, anviwònman sa a ap kreye yon pè lakay moun yo, epi pè sa a se li menm k ap gide fason moun yo reflechi ni fason yo fonksyone. Psikolojikman, l ap fè yo apwoche lavi a yon fason rijid paske yo tèlman ap pran prekosyon pou yo mache sou 13 pou yo pa pile 14. Kidonk, Anviwònman sa a te kre, an nou di te kondisyone zansèt nou yo pou yo manke fleksib mantalman. Non sèlman sa, li te fè yo viv avèk anpil amètim, anpil fristrasyon, anpil kòlè, epi yo pa t gen fason pou yo te degaje emosyon sa yo a. Pou sila yo pami zansèt nou yo ki te fè pitit yo, se timoun yo ki te konn peye sa. Menm jan ak kolon yo, yo te ba timoun yo liy dwat pou yo suiv tou. Depi yo te devye de liy sa a, yo te konn pini yo pou ti krik ti krak tou. Epi, sa te vin rete pou yo rete nan sistèm yo. Yo te vin kreye yon pè, yo te fè timoun yo ap viv nan lapè menm jan an. Kidonk, nan aprann Mache sou 13 pou yo pa pile 14, timoun yo te vin kondisyone pou yo manke fleksib mantalman menm jan tankou granmoun yo. Edikasyon parantal strik sa a te vin antre nan sistèm zansèt nou yo, li te vin, an nou di, li te vin tankou segonn nati pou yo. Epi menm lè peyi a te vin endepandan, Sitiyasyon ki te egziste nan fwaye yo se tankou m ta di w kolon yo te reenkarne nan paran yo. Yo te kontinye pini timoun yo pou ti krik ti krak. Epi sa te vin rete fè pati de sistèm yo, li te vin antre nan koutim yo. Kidonk, dapre mwen, se konsa tradisyon pou nou leve timoun yon fason otoritè a vin antre nan kilti nou an epi paran yo transmèt li de jenerasyon a jenerasyon. Tankou nou sot wè sa talè a, timoun ki leve nan yon anviwònman otoritè pwograme pou yo manke fleksib ni nan fason yo reflechi ni nan fason yo fonksyone. E lasyans pwouve sa. Efektivman, gen anpil rechèch ki fèt sou sa, o Kanada, an Ostrali, Ozetazini, ki montre ki jan timoun ki leve nan anviwònman otoritè manke fleksib nan strateji ke yo anplwaye pou yo adapte yo ak konpleksite lavi a. Tankou pwovèb la di, se lavèy fèt pou konn si fèt ap bèl, sètadi, si depi nan anfans yon moun ou manke fleksib, gen anpil chans pou lè w granmoun ou pa chanje, Efektivman, genyen rechèch ki fèt kote ke yo swiv yon pakèt timoun kote depi yo fèt pou jis yo rive granmoun ki montre ke plis pase 70 pousan nan yo ki te manke fleksib la, yo rete konsa pou jis lè yo rive granmoun. Alò, puiske depi nan lesklavaj pou jis jodi a n ap leve timoun nan anviwònman otoritè, Se pa etonan si nan tout istwa peyi a, ni dirijan nou yo, ni politisyen yo, ni boujwa yo, ni entelektyèl yo, yo gen tandans pou yo renmen kanpe rèd sou pozisyon yo. Answit, yo gen tandans pou yo pa vle fè konpwomi yonn ak lòt nan enterè peyi a. Epi se pa etonan non pli si yo pa janm ka fè tout travay pou yo twouve fason pou yo retire peyi a nan sitiyasyon lamantab li ye a. Pwoblèm manke fleksib la gen rasin li nan lesklavaj, men, malerezman, akoz de fason otoritè paran ayisyen leve timoun yo, Yo kontinye kiltive l epi yo transmèt li de jenerasyon a jenerasyon. Konsa, se kòmsi paran yo ap fè konplo kont peyi a san yo pa rann yo kont. Paske, si nou te pi fleksib nan fason nou reflechi, menm si nou pa gen lajan, menm si nou manke edikasyon, menm si gwo peyi ap fè politik ki pa an favè nou, Gen anpil pwoblèm nou te ka rezoud tankou e pwoblèm fatra, pwoblèm pwoteksyon kont fenomèn natirèl tèlke inondasyon, siklòn elatriye. Lè m reflechi sou pwoblèm nan mwen wè genyen espwa paske Menm si paran moule nou yon fason, gen yon fenomèn ki rele plastisite serebral, kote ke sèvo imen tèlman fleksib, li rann li posib pou tout moun, kèlkeswa laj li, fè chanjman lè li bezwen. E, kidonk, tout Ayisyen ki rekonèt ke yo manke fleksib mantalman ka chanje sa, menm si yo konsa depi yo piti. Alò, sa ap mande pou nou pran angajman, pou nou tout nou pran angajman dekwa pou nou ka tcheke tèt nou pou nou wè jiska ki pwen pwoblèm sa a lakay nou, epi travay sou li. Lòt bagay nou ka fè, menm si nan kilti nou an, paran genyen tandans pou yo aji kon bouwo lè y ap leve pitit yo, nou ka chanje sa tou. Sa vle di, nou ka abòde pwoblèm nan sou de ang. Pami sigjesyon ekspè nan psikoloji devlòpman fè pou ede moun vin pi fleksib mantalman, genyen kèk nan yo nou retni tèlke, premyèman, fòk nou rekonèt ke, sètadi fòk nou aprann konsidere plizyè opsyon nan tout sitiyasyon, ke se nan fason nou jere pwoblèm nou. ke se nan fason nou negosye avèk lòt moun, ke se nan fason nou kominike yonn ak lòt elatriye. Dezyèmman, fòk nou rekonèt ke menm si nou granmoun, kèlkeswa nivo nou, kèlkeswa laj nou genyen an, nou ka aprann nan men timoun ki pi piti a, ni nan men moun ki pa janm pase lekòl la. Twazyèmman, fòk nou ouvè pou nou tande opinyon menm moun nan ki pa gen pozisyon ki, sètadi menm moun ki gen pozisyon ki diferan de pa nou an. Katriyèmman, fòk nou rekonèt ke pa gen moun ki gen sekrè de l'absolu, sa vle di, lòt moun ka gen opinyon ki pi bon ke pa nou an, answit lòt moun ka entèprete yon sitiyasyon pi byen ke nou. Senkyèmman, fòk nou aprann gade tout sitiyasyon ki prezante devan nou sou plizyè ang dekwa pou nou pa tire konklizyon ki pa kòrèk. Si pa egzanp nou te gen randevou avèk yon moun, olye nou tire konklizyon, sètadi si pa egzanp nou te gen randevou avèk yon moun epi moun nan pa vini, olye nou kouri tire konklizyon ke moun sa a ban nou manti, Nou ka fè ti konsiderasyon pou nou di, petèt ke moun nan gen yon kontraryete, gen yon bagay ki anpeche l kenbe randevou a. Lòt egzanp ankò n ka pran, an nou di si nou te genyen kondisyon avèk yon moun pou fè yon travay pou nou, epi moun nan pa fè l, olye nou tire konklizyon kòmkwa moun nan neglijan, nou ka pito, nou ka konsidere ke moun nan ka bliye, li te ka bliye se sa k fè li pa fè travay la. Travay sa a, li p ap fasil, men, lè nou konsidere ki sa ki an je, li vo lapèn paske l ap ede ni sosyete sosyete nou an ni peyi a avanse. Anfen, lòt fason nou ka abòde pwoblèm nan, l ap on ti jan pi konplike paske l ap mande pou nou remèt fason paran ayisyen leve pitit yo an kesyon. Kidonk, an nou pran yon lòt ti randevou an ankò pou nou eksplore li, nan twa semèn. Avan n fèmen, yon fwa ankò, m ap raple nou pou nou peze bouton subscribe la avèk ti senbòl klòch la dekwa pou nou ka konnen lè lòt videyo a ap soti nan twa semèn.